e rap kreyòl. Mwen ap pale de tou e de ryen. Shout out to Carel Peda DJ Genay. Um, apre sa, kisa m ka di men? Se yon moun wap viv Ozetazini nan moman, nou wè sa kap pase when it's come to immigration, which is ki ta kap tape biznis mizik nou an. E nan moman la, m pa kwè yon nèg ki lucide la, pral fè bal oubyen ki pral fè yon seri de gwo event la ki sa konn fèt yo because jan bagay yo prale la m ka di it's not the right time but kòm nou konnen nou gen Sunfest ki pou vini nan moman an la gen yon seri de bagay ki pou vini so nou pral gade but men pou mwen menm la it's not the right time man e once again Nap big up tout moun ki pèmèt stream sa yo toujou frape. Nap big up Leo Bell Multi Service. Nap big up JSL Distribution. Nap big up Vivelo 5. Nap big up Vivelo Supermarché Delma 67 Numéro 8. E nap big up Ki moun m pa di oh Nou Social. So basically like nou pral rantre nan sijè a, nan vif sijè a. Sijè lajan moun yo sou sou Facebook, sou X, sou YouTube, sou Twitch ka wè l. Basically it's like fè event rap kreyòl pi fasil Ayiti ke nan dyaspora. Yon moun ou ka pa konprann sa m ap di a but si w pa nan dyaspora, si w pa konn fè event, si w pa konn patisipe nan gwoup moun k ap fè event ou ka pa konprann. Anpil atis lè yo te Ayiti sitou nèg nan rap kreyòl yo, yo te panse menn lè yo moute Ozetazini Yo pral jwe pwogram. Yo pral jwe pwogram chak wikenn. Yo pral fè de seri de bagay. Yo nan big up Iceberg. Nozil ap fè pa m toutan. So, lè nèg yo moute Ozetazini men, nèg yo wè reyalite a totalement diferan. Sa k fè sa? Piblik Ayiti avèk piblik ki nan dyaspora men e de bagay diferan men. Piblik ki nan dyaspora, sitou Ozetazini, m ka di l Kanada tou men, moun sa yo plis kwè nan sere bouk sentiwon men. E menm ti jèn ki pou t al nan mouvman rap kreyòl yo gon sèten, gon sèten de laj ki ladan tou. E sa fè w ap wè gen anpil lòv se sou rezo sosyo yo ye. Bat 21 an pou w antre nan klèb la men sa s on lòt reyalite l ye e la majorite fwa Lò di rap menn se la jenès ki dèyè l. E pwomotè kap fè event nan dyaspora pou yo menm kote antre a ye menn se nan bar la e yo toujou ap di la jenès pa gen pouvwa dacha. Ayza lè l al nan bal la l ret li konnen kanmenm gen yon nèg ki nan 40 konbyen tan yo lap pran yon boutèy Hennessy lap pran yon boutèy Remy epi hey li konnen l gen pousantaj li mèt bar la ap bal pousantaj li nan boutèy la. E pou moun ki pa konnen menm, la majorite fwa pwomotè wè kap fè event yo menn yo gen pousantaj yo nan bar la. On a regular day, on a regular basis, on boutèy ka vann 100 dola nan on bar but lè gon, on egzanp map ban nou, but lè gon bal oubyen lè gon event menn boutèy sa ap 150 oubyen 170 kanmenm. So pwomotè a gon 100, pwomotè a ka gen on 50 dola sou chak boutèy or 70 sou chak boutèy or whatever. Se poutèt sa ou wè gen vip package. Lè gen vip package la konsa yo di w hey lè w achte vip a men wap gen 5 boutèy 6 boutèy plis 10 tikè tout bagay sa yo sa di a pwomotè a gentan konnen si l vann 10 vip 20 vip li konnen li gentan gen tande li anlè so it is what it is so mouvman hip hop kreyòl la nan dyaspora li pa konsa yon sèl jan pou l ta konsa fòk gen yon seri de nèg ki gen mwayen nan men yo ki pou te ka di yo te ka fè yon seri de gwo event e gwo event ki genyen nan moman la menm on nèg ki konn fè bal konpa pwomotè ki konn fè pwogram konpa yo la si w di l ou gen on Wendy la l ap kouri pran Wendy a paske l wè l gen on kòb l ap fè men lè w ap byen gade konbyen nèg ki gen on demand nan rap kreyòl la tankou Wendy pou ta monte sou stage li difisil So e sak fè lè nèg yo monte ou byen yon festival fè kèk nan nèg yo monte apre lè yo fin patisipe nan festival la nada de bueno nap marinad ou konprann paske hey pa gen demann pou atis rap kreyòl nan dyaspora adya se ou menm ki pou fè tèt ou demande pral ban nou egzanp trè senp momentum Baky te genyen an avèk album li an. Se sa l fè. Li kwè momentum nan an favè l. So, li fè yon mini toune. Ayiti, Miami, New York m kwè. Sa yo te fè Canada? I don't remember, but pandan momentum nan nan men nèg yo, men nèg yo tou fè sa yo gen pou yo fè. Yo kreye demand lan, epi yo wè hey, yo ka pote boure, epi nèg yo moute ekip yo, yo fè l. Se sèl konsa. But men apresa konbyen nèg ou wè ki rete ou wè ki book baki apre or whatever. So my thing too eseye de atis ki nan kominote hip hop kreyòl la kreye yon demand, kreye yon momentum epi lè w soti pwojè a epi fè pwojè a ou fè event nan kèlke state ou konnen ki gen yon pousantaj ayisyen ki fò epi Epi ou cash out, menm si w fè 20 moun, menm si w fè 30 moun, menm si w fè 40 moun, that's you. Ou konprann se ou menm a team ou, but men hey, men si te gen Ayiti ou te ka di bon, menm si m pran lòs la nan kèk state, nan diaspora, Ayiti ou pral recoup. Ou konprann Iceberg? But men lè nèg yo moute bò isit la bèg, nèg yo panse yo pral jwe chak weekend bòdèl pa konsa menn. Bò isit la pa gen atè plat. Pa gen pwogram bredjenn. Gen dènye pwogram bredjenn ki moun ki ka fè pwogram bredjenn yo yo vire lan an zouk nayt. Se lè nèg la fin travay di pandan yon semèn bagay sa yo men li bezwen yon moun pou l al ploge men l pou l al gouye sou li bwè dèt. Wap wè sa pou wap wè zouk nèg chaje moun ayy zwal nan tchou lounge lan m bliye chak kilè nèg yo fèl nan tchou lounge lan wap wè ti zouk nèg yo piti move eyy gon lòt fenomèn kap antre nan dyaspora la brother. Wè ekip DJ Zouk piti pandan yap DJ epi yo tou gon kibòdizm ansanm avè yo piti a sa vle di a nèg yo remix tout mizik nèt sa wap tande a tou solo tout solo baz sa wap tande a la tou piti mèt yow e chaje medam. E depi gen di gen fanm bwòdè gen blòdè yon kote e depi di gen blòdè bwason ap koule. Yo bon nèg yo pa pral tande kanpe mwen pou tande yon MC kap blablablabla nan tèt yo bwòdè. So, se konsa yo wèl e janm di la menn pouvwa dacha a konte sa se youn, de. Manke fi k vin nan pwogram rap kreyòl yo, yo plis blòdè. Pou kisa m di sa menm? Ah m gad Big Fa plizyè fwa kap fè event mwen chè. Kiyès ki vin nan pwogram Big Fa oh brother? Blòdè! So, e depi manke fanm yon kote brother, ou gentan konprann. Ay sa fò nèg yo kreye yon yon anviwònman like hey, pou medam yo ka vini tou. E sa fè m konprann de seri de nèg ki lage kò yo nan chante a, but m pa sipòte l but hey. Tankou sou Twitter. M tape nèg yo anpil brother. Rap pa ka ba w fanbase. Apre sa kareman w vire l menn. Tout moun wè e chante w lage kò nan chante nèt menn. E fanatik rap ki ba w fanbase yo menn. What you gonna do with them? Afè w ba w, ou ka gen tout pwoblèm a Wendy brother. Wendy fè l rap e Wendy chaje fig dèyè li brother. Wendy kenbe l hip hop. Nou konprann li ka fè lòt ti featuring sou beat sou konpa men li rap sou yo or whatever but men hey e m garanti w si gon konsè Wendyy la fanm ap vin ladan but gen de seri de nèg menn ki switch al chante ki panse lè yo te vin nan dyaspora poutèt y ap chante a yo pral book yo chak weekend menn nada de bry non menn once again m ap ba w egzanp ankò album Master Ben nan trè bèl album misye gen yon kout plim anraje men hey

te vin gen yon yon ti bat bouch ba Roody and stuff like that ki te fè misye pèdi yon ti momentum but momentum sa misye te ka kapitalize sou li menm because lò nan entertainment man bad press good press bro controversy sell man misye te dwe kapitalize sou sa man epi fè kèk event man Al di, fè kèk vant sinyati tankou la Boston, lakay ou brother man. Sak fè m m pa jwenn yon release pou w di Master Brain man. Oh, sa a. Kesyon pou ta poze mesye a ekip li man. Menm jan Baky te gen momentum nan, li frap a ekip li. So, but men lè w gade an Ayiti a, pwogram bredjenn tout kote, pwogram atè plat tout kote, on rapè te nan biznis lan tou men on mil dola, on mil desan dola bòy dèyè men gig, mil senksan dola gig, ap fè rapè sa byen. Paske Ayiti, pwomotè Ayiti a toujou fon jan, lokal pou li, bar pou li, epi gen ti jèn yo nan pwogram bredjenn yo, li konnen li pral frape kòb la nan biyè a, l ap frape kòb la nan ti plat la, l ap antre kòb la. Kounye a, atis sa a li menm, atis sa pa ki gen pwoblèm nan la papa. Yon ekip atis ki gen gwo pwoblèm. Sa di sitou atis k ap kreyòl yo. On gad, sitou atis k ap kreyòl yo. So, lè w ap gade yon atis kounye a la, nan yon wikenn, li gen 4 giga 1500 dola menn. Nèg la ka vire menn. Oubyen apre negosyasyon an mete gig la 1000 dola ameriken bwè demen nèg la fè 4000 dola. Oh sa vle di a si chak semèn nèg la gon 2 gig li di lap jwe senmak lap jwe gonayiv lap jwe okay lap jwe jakmèl li gon ti gig konsa oh bwè demen nèg la ap vibre but nan dyaspora l pa konsa baz humm paske pwogram bredjenn yo an ayiti menn pwomotè ki fè pwogram bredjenn yo menn nèg yo manje. E map garanti w gen de pwogram Brad Gilman ki fè pi plis kòb ke yon pwogram konpa an Ayiti. Egzanp, Top 50, alepòk lè Sektè 7 ap frape ekip Valmix lan. Ou te wè gen gwo djaz ki rantre nan Ayiti sa. E nan ou menm monchè, Top 50 ap toujou full. E nan dimanch la, wap sou Top 50, ou pral Le Palace nan Piscine, full. Pa kèk ki bal ki te genyen nan peryòd la baz. Sa se nan ou menm. Men top 50 lan ap toujou full. So, BDJ, ou gon atis rap kreyòl, hey, pwogram fèt. Paske gon, gon nich pou, pou, pou, pou yo men. Pou pati sa. Gon gwoup moun ki vin nan pwogram sa. E gen de klèb menm ki tipik, ou ka di l tipik li li like klèb bwè djenn. Egzanp, Samba Arena, Yeah, Samba Arena, ou ka di, kòman lòt klèb sa te rele ankò a?